Men sijè yo pou semèn sa a. Fenomèn dezètifikasyon an ap mache pran nou. Kouman nou fè rive la? Ki konsekans dezètifikasyon an genyen sou anviwònman nou an? Sa k pou fèt pou frennen degradasyon anviwònman an? Se lanati ki tout pou lòm. Se ladan l li jwenn tout sa l bezwen pou l viv, tè a, dlo a ak lòt ankò. Nan maltrete resous lanati gen ladan l, on jou ap rive kote tout ap kaba. Ayiti, peyi sa a ki se yon peyi tèt mòn sèlman, Peyi sa a, ki sibi deja anpil dezas natirèl, prèt pou l tounen yon dezè, kote se lasechrès k ap balize. Alòske nan tan lontan, Ayiti se te peyi ki te gen plis pyebwa nan tout Zantiy la. Jodi a, se yon ti zong ladan l ki gen kèk pyebwa. Sa k lakòz sitiyasyon sa a? Peti a peti, yo debwaze peyi an dabò nan premye tan pou yo te ka itilize, pou yo te ka fè l vin yon resous de bwa presye, akajou, e dans une certaine mesure aussi kanpèch, ki se yon bwa de teinturerie ke yo te itilize pou yo te fè yon teinture wouj ki te itilize pou te tenn tisi yo nan disetyèm e dizuityèm syèk lan sou Fransè yo.

Les blanchisseries, ou gen egalman tout guldiv yo ki t ap pwodui kleren eksetera. Se te yo menm ki te prensipal endistri ann Ayiti. Donk, ou vin gen koup de bwa ki fèt avè yo.
Kit se te sitwayen yo, kit se te Leta li menm, Bwa a te toujou sèvi tankou yon sous revni pou yo. Yo eksplwate bwa a sou divès fòm. Peyizan yo koupe pye bwa yo pou yo fè chabon akoz agrikilti pa bay.
Se de chabon an m viv. Se chabon an k ban m manje. M gen dwa travay andeyò, m pa jwenn anyen. M plante mayi a, mayi a tonbe sou bit la. M plante patat la, li koupe sou bit la. M plante pye manyòk la, li chèch sou bit la. Pandan li chèch sou bit la, Edna Toum kouri desann. Lè m vin desann la, se nan chabon an pou m viv. Pandan m vin nan chabon an, Edna Toum konnen se ladan l pou m viv, men si chabon an pa vin la bon, mwen m pran. Fò moun nan viv. Li pa ka al fè yon lòt bagay, pa vre? Pase li fè lèd. E pye bra li jwenn twò mal. Li koupe l, li fon ti chabon, li fè lajan. Se pa bon l bon pou nou. Men se l menm ou jwenn, se l menm ou ka fè, ou oblije. Pèsonèlman, mèt chabon an, jan w wè l ye la, li gendwa pa menm gen yon goud pou l peye machin pou l al lavil. Tandiske se sti chabon an pou l al vann, lè l vini pou l vin a yon gode diri, pou l vin a yon mamit sèl pou l vin sove sa k dèyè. Bon, si se pa sa, bon, enben, l ap tou kouche. Si yo ta di l pa fè chabon an epi l pa nan anyen, se sèlman fou yon twou epi l tou lage tèt li tou. Men si yo mete djòb nan peyi a, tandiske gen djòb, moun ap travay, l ap bay chabon an vag.
Gen kèk kategori moun ki sèvi ak bwa a pou fè izin yo mache. Zòt sèvi avè l nan domèn konstriksyon. Zòt ankò pou fè mèb. Se mòd eksplwatasyon sa a ki bay plis pwofi e se li tou ki pi kaba ak anviwònman an, paske li atake dirèkteman forè yo. e lepli souvan se gwo kòlèt k ap banbile. Nan boule konsa, Ayisyen yo ranje kò yo pou kouvèti vijetal la fin depafini. Sa mennen ewozyon, inondasyon. E lè lanati fache, Tout moun se men nan tèt. Lanmè ak zòn kot yo pa epaye. Inondasyon lapli pote labou ak lòt debri al depoze nan lanmè. Pwoblèm pou plant ak pwason k ap viv nan lanmè.

e tanpèt yo, e nenpòt ki inondasyon ki poze pwoblèm, fèt sipoze pou gon gwo refleksyon ki pou fèt. Jodi a devlopman an, se pa annik rete lon sèl sektè, se pou n gade entèrelasyon ki gen ant sektè yo. Donk pwoblèm anviwònman an, li gen yon relasyon avèk pwoblèm enèji a. Donk il fò gen de refleksyon seryez ki fèt o nivo de kabinè ministeryèl la, e refleksyon o nivo di parleman, paske si ke n kontinye ap itilize charbon de bois a rit ke n ap fè l la, E pak ki san sipoze pwoteje, m ta kapab di nou menm k ap viv anba l, paske les villes sont des villes côtières en Ayiti. Donk lòske pak yo tankou Makaya, e tout pak ki sipoze pwoteje vil sa yo, n ap koupe pye bwa ladan yo, ebyen nou pral jwenn plis tè k ap desann, e se larezon pou lakèl tankou Fonvèrèt, tankou Gonayiv, e Les Cayes, tout vil sa yo ekspoze pa, m ta kapab di, movèz jesyon de lanviwònman ki dekoule egalman de pwoblèm enèjetik la.
Menm lè endistriyèl ak komèsan k ap boule bwa yo gen volonte pou chanje teknoloji yo itilize a, yo fè fas ak yon gwo pwoblèm ki se zafè kouran an. Ed'H, ki sèl chèf kanbiz koze enèji a, founi 36 megawat elektrisite sèlman. Yon ti pousyè ki ta sifi pou bay kouran 24 sou 24 nan mezi komin Kafou sèlman. Menm si P-League ak lòt santral yo t ap mache jan pou yo mache, edh pa t ap gen kont kouran pou l bay tout kapital la 24 sou 24. Sèke nou gen de gwoup ki date de 1971, ok, sa di ke de gwoup ki trè zansyen. Evidaman, nan nivo sa a, l ap antijan difisil pou ta pouse gwoup la a plen randman, ok, nan sans ke pou ta atenn pwisans maksimal la. Donk, nan sezon pluvieuses, nou kapab di si pelig ap mache nòmalman, nou kapab odela de 54, e jis nivo pli ba ke nou kapab tibine e 36. Yon sitiyasyon ke edh li menm pa fin konnen kouman l ap chanje sa. Nou konnen ke santral idwoelektrik Depelig li desèvi zòn metwopolitèn nan. Ò, an tèm de pwisans enstale, nou kapab di kapasite edh li menm li depase lajman pou ta alimante Pòtoprens e sèzanviwon. E alimantasyon 24 sou 24 la, li pa yon pwoblèm puiske bezwen an enèji pou egzèsis 2006, 2007, 2008 padon, Donk m panse ke li pa eksede 170 megawat. Or pwisans enstale a m kwè nou depase l. Men pou de rezon teknik, pou de rezon trè teknik, nou konnen kantite pwisans enstale a li pa totalman disponib.
Plizyè komèsan, sektè endistri a, e menm Leta li menm ap chèche yon solisyon nan sa yo rele enèji renouvlab la. Eksperyans itilize van pou bay kouran nan Pòdepè pa egzanp, nan fen lane 80 yo, eksperyans lòt jou la a avèk limyè sikilasyon yo ki mache ak pano solè, Nan sektè prive a, nou ka pale de itilizasyon bagas pou fè kleren, itilizasyon gaz nan boulanjri ak nan dray. Tout sa ede diminye presyon sou komès bwa a. Se vre ke sa mande yon bon ti kòb pou envesti, pou rive posede aparèy ki mache ak gaz oubyen enèji solè. Men a la long, avantaj yo anpil.
E se enèji natirèl ke n ap itilize, donk le solèy k ap bay chofo yo enèji pou l chofe dlo a. E yon bagay ki trè enteresan, nou te gen de chofo elektrik nan chanm yo, e efektiman ki te gen yon trè peti kapasite. Donk kounye an la avèk chofo solè yo, kòm nou gen yon pi gwos kapasite, E li pèmèt kliyan yo benyen nan dlo cho pli lontan e gen yon meyè rannman de dlo cho nan chanm yo. E pou nou isi a lotèl Visa Lodge, se te yon bagay ke nou te fè kòm yon bagay eksperimantal, men nou panse ke efektivman envestisman inisyal la te yon jan elve, men nou panse a lon tèm se yon envestisman ki nesesè e evantyèlman l ap pèmèt nou fonksyone mye

pano solè, men lè yo al pran kou a pou yo wè kisa sa koute o pwendvi kou enèji e pou w gen pano solè la, tout moun fè bak. Kòm lenèji se premye sous de devlopman nan yon peyi, ke nou te di kijan pou n ka bay timoun yo sa m rele limyè pou yo ka etidye leswa, ti biznis yo pou yo ka kontinye travay leswa apre sizè pou gen limyè. E nou fè twazan ap travay sou pwojè a. Kounye a nou met pwojè a vrèman a yon pri abòdab Pou tout moun ka gen yon pano solè avèk limyè lakay yo. Ayiti se yon peyi twopikal, nou deja jwenn yon pakèt avantaj, nou gen solèy la gratis. Dezyèm avantaj li genyen, afè moun ap pede koupe bwa, bouji kap e boule kay leswa, se yon bagay nou ka redui. Se sa k fè ke nou menm nan Konbèland la, n ap travay anpil mikwo kredi la pou nou wè ki jan ke yo ka fasilite peyizan lakay nou, moun la e plizyè sous. de mezon, de petite mezon, gwo kay tou, pou yo met sistèm gonbèlan nan pou fasilite le kredi, paske le kredi se le devlopman, l'enerji se le devlopman.
Apa de inisyativ kèk patikilye pran, pa gen lontan de sa ministè anviwònman an ap mete an pratik plan daksyon pou anviwònman an, k ap pèmèt li frennen pakèt pwoblèm anviwònman. Ministè lan jodi an, aprè dizan d'eksperyans, li kòmanse gen des aksyon konkrèt ke l ap fè. Ministè la gen yon pwojè tou de patisipe a rebwazman lan forè dè pen. Kapasite pou nou rezoud pwoblèm yo, yo limite e patisipasyon popilasyon an a kapasite yo pou ede nou rezoud pwoblèm yo li ekstrèmman enpòtan tou. Paske sa n konstate an Ayiti, se ke popilasyon li menm tou li jwe yon wol ekstrèmman enpòtan nan aktivite de predasyon yo ou aktivite de polisyon yo. E m panse ke fò moun yo rantre nan yo menm pou yo rann yo kont ke espas sa a kote y ap viv lan, li pou yo se vre, men li pou pitit yo tou e pou pitit pitit yo. E donk pa konsekan fò yo remèt yo l jan yo te jwenn li.
Pou soutni efò Ministè Anviwònman ap fè pou pwoteje anviwònman an, li ta nesesè tou pou Leta ayisyen bay bourad pou plis moun ta vin gen aksè ak pakèt avantaj ki genyen nan itilizasyon enèji renouvlab la. Devan konsta nou fè ak konsekans katastwofik sa ta genyen, n ap mande tèt nou si nou kwè nou kapab kite anviwònman nou an lage konsa aladriv. Pri rete bra kwaze a ap koute nou an, nou pap ka wè la. Anviwònman nou se kado presye lanati ban nou. Devwa nou tout se kite pou jenerasyon k ap vini an yon anviwònman sen, pou limanite pa an danje akoz resous natirèl ke li bezwen yo k ap fin dechèpiye. Ou renmen emisyon an? Voye de twa lide sijè ba nou nan adrès sa a, jwèt pou ou a commercial un pwen org.